Anben. Si yo di ga kite pa fan yo pou yo. Se yo ki konnen. Men, machin pa yo la depi ga kite mete machin nan, yo pa frekante pa yo ankò. Non.
Non. Sou konprann?
Ou deja konn Ayisyen. Ayisyen ke moun nan te bon, ke li pa bon, li toujou bay yon defo. Èske ou konprann? Ayisyen pa janm twouve yon bagay ki kontante li. Nou mache ede moun travay. Èske ou konprann?
La moun nan ront la bo li pale nou, n ale. Ou konprann? N ale. Li ka ban nou ti sak mayi. Selon jan mayi a donnen an.

E alò gen anpil moun kap felisite kanal lan paske e gen anpil plantasyon donk ki tap pèdi nan plèn lan. E vwala gen anpil plantasyon ki tap pèdi nan plèn lan. Alò kòman ou viv sa e. Dlo ap mache toupatou.
Dlo ap mache toupatou nan jaden yo.
Diri anfòm. Ok pwa.
Non. pou yo poko plante pwa. Ou sou mwen? Pwa kongo te deja rale deja. Mhm. Kon ya se sekle ap sekle pou yo plante nan jen. Se nan mwa jen yo plante pwa kongo. Kon ya nan mwa jen se yon yon moun ka plante. Gade yon yon moun ap plante pa sa pa yon chini ki tombe nan jen. Nan chini an li pou ya li pou ya se tombe. Chini an.
Ok, sa vle di. Davi la chini an tombe y manje. bagay yo. Li manje plantasyon yo. Li pran manje plantasyon yo. Si w gen chans, sa y kite a, ou dwe kouri ankò. Ok, men pa genyen kèk mwayen nou ka, paske gen yon, gen yon, m bliye kòman bagay sa rele, e donk yo konn flite nan, nan, nan plantasyon yo afin ke yo pa enfekte. Abòn. Abòn.
Non, abòn nan li se pou kapab grandi l. Li gon lwil, li gon lwil. Ok. Li gon lwil pou ki siye y. Ok ki pou tiye cheni an. Pou ki tiye cheni. Men nou pa itilize l. Nan parlor konn achte wi. Ah ok.
Men pou isit pa gen. Lè wap mache konsa mete bagay nan tèt ou. Ok pa gen pwoblèm manmi nap veye sa. Oh gen te kouman met la gen ta sou wi mezanmi. Ok e
sa vle di pou plèn maribawa nan moman sa pa gen pwoblèm dlo. Non. Men e kòman distribisyon dlo a li menm li fèt. Dlo a yo fouye kanal la dlo a pa gen kounya la dlo a rive nan kanal la ou louvri yon tranche epi li rantre ladann. Ok.
Ou konprann? E sa vle di tout diri yo gen, gen gen ti kanal segondè ki pase ki antre nan. Ki antre nan diri. Men sa vle di peyizan yo antann yo pou yo kapab jere sa. Wi, yo antann yo pou yo jere. Ok. Men e kisa w ap atann e de de travay yo manmi? Vi ke kounye a nou gen dlo, e donk n ap travay, e kisa kisa ou menm ou ap atann de sa? Anben, w ap chita tann pou w la yo rele w ti keno. Ok vwala mesi. Men e koman sa toujou fet. Men e pa egzanp le ou nan travay. Men di a fom pa koupe y non. Ok vwala. Le nap ok. Fom pa koupe y se ma machin yo peye yo koupe diri a. Wou fom la moun an fin koupe di a ou ka souke ti pay la nan kivèt pou touve ti grenn. Ok men ou di nou se machin machin yo pran pou yo kapab koupe diri a e machin sa ki kote l soti epi ke nou konnen kòman sitiyasyon an machin nan se pou
pou machin panyòl
nèg kafou merann nan jakito jakito jakito machin nan jakito Ah ok, sa vle di. Machin sa kote yo jwenn yo yo yo nan bon kote gen di yo yo lavi. Jakito wi ou gen pou rele machin nan ou pe ou pe ou pe koupe ou koupe pou sèl jakito apre sa apre se depi jakito mete machin nan Ayiti yo pa pran machin pou yo ankò non. Non. Ah, sa vle di e, Non. Jacky tou fè yon bon bagay pou peyizan yo, le fè ke li menm li bay machin pou koupe diri yo. Pou koupe diri a,
la Jacky tou pou kont te mete machin nan, yo te konn rele panyòl. Men pou kounye a, dapre jan panyòl ap maltrete ayisyen yo, Jacky tou wè sa,

Kisa w ka di nou de sa? Paske gen anpil moun ki konn repwoche Jackito, di ke li pa fè anyen pou moun yo, sitou a Meyran. Donk, Meyou di nou ke li menm li mete machin a la dispozisyon, donk pou peyizan yo. E kisa w ka di moun sa yo, donk k ap repwoche Jackito, e di ke li pa fè anyen pou moun yo? Anben,
si yo di Jackito pa fè anyen pou yo, se yo ki konnen. Men, Machin payòl la depi Jakito mete machin nan yo pa frekante payòl ankò non non èske ou konprann ou deja konn ayisyen ayisyen ke moun an te bon ke li pa bon li toujou bay yon defo èske ou konprann ayisyen pa janm twouve yon bagay ki kontante li èske ou konprann se menm jan La Aristide tap travay sou pouvwa, li te konn e pran nou an malere, yo te pran, yo te konn ban nou diri, lwil, bagay, la verite. Nou te konn pran manje. Men fò gen sa la rekonesans, la moun ap fè w byen. Èske ou konprann? Si kounye a li vin pa fè sa ankò, ou pa ka dwe pou kont li. Non, ou pa ka konprann.

Kouman yo rele menm? Jovenel Moïse.
Jovenel Moïse. Jovenel.
Wi.
Anben, sa li te konn fè lè li te la? Li te konn fè yo pran non an malere ki enkapab. Ou wè? Menm si sa li voye a, yo pa ba w tout. Èske ou konprann? Men yo te konn ba w. Si yo ba w yon twa mil dola, yon de mil dola, li fè pou ou, se pa vre? Li fè pou ou.
Pase ou pa te gen espwa ay non. Gen de fwa lèy fin tonbe nan menw la ou nan mal ou vin touve yon gode diwo ou manje se pou di mèsi bondye se pa vre se pou di mèsi bondye si te yon move prezidan eske tap fè sa pou pèp la hein anben gen moun ki ray li yo tiyel wè api tout pèp tounen dèyèl nou tout pèp yo tounen dèyèl men li te konn fè se pa vre. Ok
Donk e nou byen kontan dèske nou te fè ti pale ansanm avèk ou manmi, le fè ke ou te ban Inoh kil detay de plan nan, kòman travay ou yo menm yap mache, donk nou swete rewè ankò manmi afin ke nou pale plis. Mèsi. Ok mèsi pa.
Male. Kounye a la moun yo te Yè yè tout moun yo te konnen moun yo te soti e sa e moun yo te mesye ki te nan travay la kounye a la yo te ale yo te vini Li apremidi sou lta men kounya la ganwen m pa konnen pou maten an m pa konnen pou pou maten an ak jan si di rele demen lendi a m pa konnen si yap vin e si yap pou jodi a m pa konnen si yap travay men jan si di rele m byen kwè yap travay. Ebyen ok ki kote w travay la? Mwen m pa gen jaden m pa gen jaden se se rye rye m mache sou patou dèyè rye Riel fèy bwè rèzè pi nan peyi pou may pou mwen pou m pou m achte yon gòdè diran mwen pou m manje. Se vann ou vann? Wi m chache li m epi m mare li m vann li m al achte nan mache m vann li m vann li apre sa m pa gen anyen ye vye malere m ye m pa konn anyen. Ah ok ou di nou pa gen tè men ki kote ou rete la nan zòn lan? Yon bò bò nan bouk la bò Bon yon nan yon kay yo yo rele yon mesye ki gen yo rele sourit kounya la yon ti gason te pake nan wen lou yon chanm kay nan men kounya mwen m pa gen kote pou m rete kounya m m vini m vini kote l kounya la kounya li ban yon li ban yon ti li ban yon ti kote m lonje kò m nan wen apresa lematen Kon yon jou, m leve, m pran yon vye sak la m mete nan tèt nan anba nan manmwen, m al chache vye fèy anwen. M pa mwen menm m pa gen jaden, m pa gen jaden, m pa gen moun k ap ban mwen. Bon timoun ki te pou ban mwen, hum, se konsa y ap mennen mwen, y ap voye m nan raje. Yo voye m nan raje kounye a, kounye a se nan raje m ye m ap derye fèy anwen. Ah, ou gen, konbyen pitit ou gen manmi? Kat piti.
Men se gran timoun ki responsab? Wi, Men, li gen, li gen, li gen, li gen yon sèl nan yo ki gen twa piti a, se li, se li ki viv ak Enwen. Se li ki viv ak lòt yo. Lòt yo pa vle, pa, pa vle wè Margie. Men pou ki rezon yo pa vle wè Agie etan ke ou menm se paran yo? Enben, monchè, ou menm se gason, se yon ti gason ou ye tou. M ale lòt bò a, w ap koute m. Ok.
M janbe lòt bò a, Mwen ranmase 6 bidon diri e faksyon pou achte e ti fi a yon mgon fi nan yo 2 fi nan yo men gen yonn nan yo se li ki pran yo pran li pran li pran 6 bidon diri a e faksyon an li vann li lè m mande lajan se se batèy li mande mwen mwen batèy li mande kounye a li voye m dòmi nan pon an nan pon an nan ma nan nan pon an anwa la. Kwela kwela mwen ki konnen m epi yal di ti gason an Dieu bon an sa epi il est jaloux konsa lèl chache m lèl chache m lèl chache mwen sa se lakay a Dieu bon an m ye kwela chak maten se jon wè ou jwenn ak yon lè e se de avye fè yon m ye jon wè wi jon wè m te mal mal mal mal kon wè eskize wi m te mal mal kon wè kon wè sa ki nan mwen w lan apresa se moun yo ki banm ti lavi.

Yon charèt ki pi bon non e. E sa vle di pitit sa li menm li pa janm pase wè w menm pou konnen kòman w ye, kòman w ap viv? Non, non. Li lakay la li ye. Li pa vle, de jou janvye, de jou janvye li pa mete pye okenn kote kote m ye. Kote m ye.
Alò, etan ke yon manman e donk ki fin fè yon timoun e ki pase mizè ansanm avèk li, E donk ou wè timoun sa li menm li rive nye w nan yon pozisyon konsa kòman w santi w? Amy, Jan w wè mwen an, jan w wè m ap pase mizè, pase mizè, bon si se pa vwazin la ki pou fè manje pou ban m yon kiyè manje, lè m wè sa se wont m anvi m leve m pati, m pati mete kache devan m.
Donk manmi èske se mwayen pitit lan li menm li pa genyen nan men l ki pèmèt sa oubyen se volonte l pa genyen menm? Enben bon, li pa te gen non se lajan diri a li pran, e diri a li pran e 6 bidon diri faksyon an li pran li vann li la se gaz la lap vann, lap vann men li pap dim me 5 kòb man.